Ok nou lage nou lage se yon plezi se Haut-Parleur Plateforme Analyse Réflexion avèk Mister Moy nou konn sa li ye deja jan m anonse nou an se 2 fwa pa se chak 2 jou de preferans sa vle di nan yon semèn nou ka gen plis ke 4 Pou wap n ap gen analiz refleksyon avè m pèsonèlman Mister Moy. Epi n ap gen yon pèsonalite, yon zanmi li ka nan domèn mizik, sinema, teyat, penti etc. Ke n ap genyen avè nou 2 a 3 zanmi pa semèn. Men jodi an la se yon lòt sipriz paske nou gen yon gwo tonton mesye nan kay la se yon zanmi yon frè. Se sèlman sèk nou pat konn woule ansanm men nou fè yon pil bagay ansanm zanmi an ou pa bezwen strese non nou pap pale lòt bagay sa e ti pawòl nou pral pale pandan 10 a 15 minit se yon plezi frèm map kite w prezante yo man m pa bezwen di anyen yo konn sa l ye deja se yon gwo tonton mizisyen bèl atis bèl tchwèt. Ki te nou gwoup Haiti ki te rele nou konn sa li ye deja trankil gen anpil moun ki gentan gen konn de kiyès map pale map kite li introduce self li el señor Abednego sa kap fèt menn koman nou ye zanmim.
Monchè nou salye w nou salye tout oditè ki branche emisyon sa emisyon ki rele opalè nou kontan nou avèk Ti Moy Morales zanmi ansyen zanmi e toujou ret zanmi se pa se pa yon moun ke nou konnen jodi a la se yon moun nou konnen depi byen lontan ok nou fè anpil bagay sitou nan lavi nou e men e pa bagay ki mal men nou konnen bon nou nan ka la nou pral nou pral pale nou pral pale de lavi nou, de sa n ap fè e ki sa nou gen pou n fè tou pou n pote bay zanmi. Bon nou pa ka di fanatik, nou plis pale de zanmi, moun ki apresye nou, ki renmen tout travay nou fè yo. Nou ba l pale pou nou konnen sa atis lan fè, kote l ye, sa l ap regle. Monchè, monchè sa fè m plezi menm paske depi lè m tande di Abednego zanmi m, m ap bezwen yon nèg tankou w, Byen ke ou pa tou prè m nan non la. M kwè ou a 45 minutes de nou men ou pa twò lwen tou. Ou pa twò lwen. E Men nou nan menm peyi a. mwayen pou nou kominike kèlkeswa distans lan san ke ou pa bezwen an chè e an os. Alò, Abed, trankil, nou pa pral fè, nou pa pral twòp dèyè, nou pa pral fè istorik, istorisite de djaz la, pil bagay. Donk, trankil, Ayiti a bèl Nouvèl vi nouvèl eksperyans Yon lòt kilti Yon lòt mantalite Nèg ap pran laj nèg ap grandi A bèt trankil Dè zane de sla a jodi a Sa k pase?
Bon nou kapab di se 2 bagay diferan Lè nou lè n tap pale bon lè n ap di trankil Li te pi jèn, m kwè mwen antre nan Tèkil a 21 an. M fè m fè prè de 6 a 7 an nan Tèkil. E se te djaz ke nou te dakò, nou te asepte. Nou di se se djaz pa nou, n ap soufri jiskaske nou reyisi. Bon, petèt moun ki t ap dirije yo pa t gen menm objektif avèk nou. Nou menm nou te oblije lè se sa epi pou nou jere yon lòt bagay apre sa nou te vin fè yon gwoup ki rele las e de la etan bon nou pat nou pat satisfè avèk e petèt moun nou tap fonksyone yo tou nou te tounen bak nan djaz nou paske nou pat vle fè lòt eksperyans ankò e avan tou nou te nou te konn gig avèk Tabo Combo, answit Alan KV, e nou fon pil eksperyans. Men jodi an la ki diferan, apa de Trankil, bon nou te vin lèse e peyi an, bon aprè Trankil te vin kraze tou, e jodi a nou nap viv Etazini, m panse ke an gwo nou kapab di se pa menm eksperyans yo de Trankil pi jèn avèk trankil jodi an la se 2 bagay diferan. Konnen e trankil, las, e sitou yon mizik ki te rele Kite lanmou pale ke m pa di ki a siksè men kanmenm anpil moun dekouvri talan m nan mizik sa. E nou kontan nou pral fè ti pale e nou pral fana e zanmi yo pral konnen plis pa kè kisa m ap fè. M panse se yon opòti opòtinite pou nou konnen de de mwen kisa m ap regle pandan m pa lan peyi Dayiti ankò la.
Enpòtan yo enpòtan zanmim son plezi menm franchman bon si se te pou travèse kouri machin al kote w lakay ou fè ti entèvyou sa li pa tap deranje tou non men gras a Dye zanmi ap bon ti bagay tou wi gras a Dye gen teknoloji nou ka fè bagay yo son plezi menm nou gen 10 15 minit Clergé Abednego Ohh nou konn sa l ye deja. Atis la si yon moun poko konnen l nou pral gen privilèj konnen li paske li pral pale un peu de li menm tou pou moun ki pa twò enbi de sipèsta a ah bèl djed wi la bèl djed bèl djed Abed ti minit ann fè rapid non frè m Abed klasik. Bon Jan nou konnen an, se se te trankil, e se youn nan jèn fòmasyon mizikal ke m te kòmanse avèk li a laj de 21 an. E nou fon nou fè apeprè apeprè 6 6 a 7 an nou pou 5 an tou si m pa twonpe m, paske se youn nan djaz ke n te deside pou n pa t lèse Nou te dakò soufri avèk ti mesye yo jis pou nou te ka reyisi avèk sa nou te espere a. Men domaj bon, chak moun vin pran yon direksyon ke nou pa menm kote ankò pou n ap kontinye avèk mouvman an. E anpil moun te konnen gwoup Las, m te fè yon ti tan avèk mesye yo tou. E de Las, m fè Tabou Konmbo, m fè Tranki e Bèl Plezi. E apre sa, bon, nou te oblije tounen back nan djaz nou, paske se la n te kòmanse. E pi apre, bon, nou vin kite peyi an. Jodi a, kounye a, n ap viv Etazini. Pi presizeman, Boston.
Nou konn sa. A men, a men, e nou konnen Ayiti trankil nèg depi jèn. So, e matirite a. li pot ko twò twò twò twò la men kounye a son nouvèl eksperyans yon lòt kilti trankil ayiti Abed jèn ti gason men menm ann di menm vayb la paske m panse ke vwa a la foug lan la
Abed etazini ki sa k gen de nouvo bon apa de laj la matirite gen bagay k ap vini djaz oubyen Abed jis fon fon pran poz li ou just pull over pou kelke ane oubyen kelke mwa epi pou rekomanse? Oubyen. Bon, se pa menm bagay yo, la nou vin jwenn yon Abednego komsi ki gen responsablite, paske ki gen yon vi, ki gen yon fwaye, se pa menm Abednego ou te ka jwenn komsi epok Epòk nèg ap bon. Nou toujou jèn gason. E lè zanmi m ap di e Abed kanp se te jèn, se toujou jèn gason paske e nou nou pa gran nou pa gran anpil laj, nou toujou nan trantèn nou ok. E se toujou menm nego a bon. E ki vin plis kanp si gen vin gen plis ma matirite paske responsablite gen fwaye gen tout bagay sa yo se pa menm bagay yo. li vin diferan ben nou pa di nou pap nou pap janm kite mizik paske paske mizik lan se nan san nou li ye se se ladann nou te kòmanse se li ki fè nou sa nou ye jodi an nou nou pa di nap kitel nap travay la nou nan studio nou gon ekip kap travay avèk nou e manadjè nou se Mately misye misye ap travay anpil la pou nou epi pou nou sòti pase nou pa nou pa kanpe nap nap travay toujou.
Abed, se sur ke pandan w isi an la ou viv covid 19 la, pa gen moun ki pa viv li, men pandan w isi a ou wè gen yon nouvèl tandans ki devlope avèk prezans aparisyon covid 19 lan lane dènyè a oubyen debi ane sa a, kote tout djaz yo kòmanse avèk live pèfòmans, kote kounye a se yon gè de vyouz, yon gè de, avan li te konbyen kòb ki rantre, Men kounya son guerre de views son guerre de moun ki fè plis show pi bèl show moun ki gen pi bèl stage koregrafi etc men ou konnen tout djaz yo se prèske album yo yo jwe se menm sa yo te konn jwe dan le tan Abednego chantè mizisyen Kòman ou akeyi bagay sa? Ak ki santiman ou akeyi sa? Jiska prezan ou konprann?
Se yon lòt atou pou Etienne bay la, sitou paske nou bezwen sa, nou pa ka sèlman chita, nou di bon, nou antre nan yon klèb epi enstriman l konekte epi nou jwe devan yon pakèt moun. Men la a, li vin diferan, moun nan lakay li, li enjoy djaz li. Se menm jan kòmsi l te pa mete yon CD oubyen li l al. Yes, jan m te anonse nou, te gen yon ti koupur, nou konnen sa konn rive deja, sitou lè zanmi yo se sou telefòn pòtab yo rele, konn gen apèl, konn gen apèl enprevu ki konn koupe Ti diskisyon men ou konnen gras a Dye nou gon jan n fè bagay yo li pap twò deranje. Abednego m pa konn si w te bliye sa n t ap pale a nou ou t ap fè yon ti pale de de ou t ap kole bagay yo Abed Ayiti ak Abed Etazini an Wi gon diferans paske matirite, laj epi nou wè bon nou gen responsabilite nou plis tap pale de live nou tap pale de covid lan live yeah live ki kap live yeah yes anben jan nou di la m di w se yon lòt atou se yon lòt yon lòt opòtinite pou HMI sa nou gen la jodi an ke nou nou oblije ap jwi de li paske se pa sèlman annik vini yon djaz ou konekte epi ou rantre nan yon klèb epi fanatik ap danse devan ou epi that's it but kounya moun nan lakay li la mari l oubyen la mennaj li la zanmi l ou konprann la pitit li tou sa pral depann nan lè nou fè live la epi nap tout moun ap enjoy yo yap gade w yap bwè oubyen yap fè yon lòt bagay. Nou toujou la nou toujou la nou konn kòman bagay yo ye se teknoloji genyen ti enkonvenyan tanzantan sitou lè telefòn nan se sou li ou reponn avè l ou pran yon mesaj e a nenpòt kèl moman apèl ka monte e nou pa ka di moun tout moun nap fè yon bagay pa rele nou nou konn sa li deja e nou toujou avèk Abed e Abed nap fè yon ti rapid pale fini e konklizyonw sou konsènan live yo epi ou menm sa w gen pou w di nou sa kap vini kisa kap kwit kisa nou pral jwenn Abed eske m ka di Abed trankil oubyen Abed toupou?
Non non ou pa ka di bon ou ka bon trankil se djaz mwen se djaz kèm se la nou te kòmanse nou respekte sa men jodi a la se nap vann nego always lan Se non sa ke nou genyen, ke n ap vann non atis lan. E nou gen bagay k ap prepare, nou nan studio, n ap, nou pral sòti a tout video. E nou gen yon ekip ki fèm, k ap travay pou nou, k ap prepare tout sa yo konnen ke yon atis dwe sipoze parèt. Nou salye Mately, e se manager nou se li misye ap travay pou nou anpil la nou respekte sa. Gon pwodwi, gon bagay kap prepare?
Yeah gon bagay kap prepare la kap vini byento nou prè nou pral lage paske nou gon ekip kap travay pou nou nou paka lage nenpòt kijan e manager nou Mately misye ap travay anpil e m panse ke e nou paka parèt jan tout moun fèl lan Nou la pou nou vann nèg always an. Kounye a nou pa nan djaz, nou pa rantre nan djaz. N ap travay ak pwòp tèt pa nou. Djazay tèt nou n ap vann. Se sa n ap fè. Nou gen yon mizik nou pral sot sa tou videyo ki nou menm nou nan studio n ap ki prèske fin. E m panse ke byento zanmi yo ap jwenn tit lan e answit y ap jwenn yon ti bagay kanmenm. Bon bagay, bon bagay.
Abed, ou konn sa k pase la, ou wè sa k ap pase la, nou pa vle pou a mèt repriz la koupe rekòmanse, koupe rekòmanse. Dis, kenz minit, se konsa l toujou ye. Abed, klèje, Abed, nouvèl vi, Abed, monte nan state, matirite, etsetera, etsetera. Abed, aprè pwojè mizik, èske gen yon pwojè ou ta vle anonse nou la a? Yon bagay kap vini nou pa konnen.
Anben se mwen di w sa la, m di w gon bagay kap vini, nou gon staff kap travay pou nou. Genlè kesyon pyeje, pyeje. Eske aprè mizik lan gon lòt bagay kap vini tankou yon yon yon yon yon bebe, yon yon yon yon lòt aktivite yon bagay? Non men men men tout bagay non tout bagay ka vini paske nou jodi a la nou nou son mesye marye nou

E, e bab, bab, bab, bab, bab, mwen alèz bab prete platfòm lan. Ou gen pitit tou kounye a? Non. Gen kanmenm monchè bon konnen m te gen youn. Ki bagay sa? Gade, ou wè kesyon sa a, Madsen pral renmen l anpil. Monchè Abed, Abed se yon plezi men, m kontan sa men. Mèsi pou ti tan an. Depi lè m te di w sa ou te ou te mete w disponib pou nou 15 minit e byen ke gen kèk non sa e moun ap konprann sa men zanmi m tan nou konnen gen responsabilite ou te pran 15 minit nan tan madam nan nan tan ou konprann pou w ba nou sa m pran la wi wi zanmi m ki dènye non bay manti bay manti nou pa ka bay manti bon Mwen al- mwen alèz mwen menm mwen menm mwen la pou m pou m e, e, kòmsi ede oubyen akonpanye tout moun ki kòmsi ki gon rèv. E ou se zanmi m, se kòmsi son frè paske lè w pale de Morales, ou pale de Madsen, ou pale de Abednego, Clergé, yo, Nap gen mesye sa trè byen, Delma mesye sa 30 trè byen. Del, Delma 33 a, Mayi Gate a, ok. Zanmi m, yo, Sa vle yo, di pa gen zen.

Mèsi anpil frèm. On lòt fwa.
Abednego Clergé. Ciao ciao.
One love. One love.
Pa gen problèm. Euh, nou konn sa li deja, se te Abednego, on zanmi, on frè nou te leve ansanm, so anpil bagay e mesye a tou li pa sèlman on zanmi, li se on bèl atis. On bèl tèt tèt tèt tèt atis epòk mesye sa tap fè lòbèy nan trankil vayb la toujou la menm bagay yo e nou sot pataje 10 a 15 minit avèl se ton plezi yon lòt fwa ankò nou fò pa nou prezante w yon bagay ke ou pwal renmen e wap renmenl yon lòt konsa se pou trè byento petèt demen petèt aprè demen. Men nap vini kanmenm. Merci, bonne soirée tout le monde.